Map di nou byenvini sou Rejis Podcast. Jodi a m pral pale de yon tèm ke mwen te wè sou Facebook e mwen te klike sou li lè m wè atik la. Atik la pale de yon bagay ke pap la admèt. E atik sa la pibliye depi 6 fevriye men mwen te vle pale de sa pase m konnen ke an Ayiti pa gen moun kap pale de sa. Pou m ka montre nou ki atik sa, se yon atik ki soti nan yon gwo jounal. N ap gade pou nou wè, BBC News. Se yon gwo jounal ki soti nan peyi Angletè, kote ke moun sa yo trè repite. Bon, li an anglè, men m ap tradui l pou nou, moso pa moso, sa ki pi enpòtan yo. Bon, nou konnen ke legliz katolik se yon legliz ki gen, ki trè enfliyan atravè lemond. Kote ke tout le, tout peyi gen yon legliz, yon legliz katolik. Sof Kore di Nò ansanm ak yon seri lòt peyi ki mizilman. Men m kwè ke yo gen kanmenm. Wi. Nou konnen ke legliz sa, relijyon sa, son relijyon ki trè enfliyan e ke gen anpil moun k ap fè, k ap di de koze sou yo. Men ke pa gen yon moun, yon ofisyèl ki pou ta di ke se vre e epi ta konfime sa. Men jodi a, n ap gade tit la ki se Pov Admint Ok men tit sa, m ap al pran pou m al tradui l pou nou. Men li, Le Pape admet l'abus clérical des religieuses, y compris des esclaves sexuels. M al tradui an ayisyen, kreyòl ayisyen pou nou. Pap admèt, bon, klèje sa yo nou konnen se moun Ki travay nan vatikan. Depi nou wè wè wè. Moun sa yo. Ok. E n te chache nan diksyonè la ou se sa l te ban m ki fè m te jwenn imaj sa yo. E yo di konsa ke moun sa yo pran mè yo, nuns, mè yo nou konnen yo. Kòm esklav seksyèl tout bagay sa yo. Yo fè abi yo, a di abi seksyèl sou mè yo. Bon, m pral desann pou m ka pran chak pati epi m tra m tradui l pou nou. An nou desann, an nou pran premye pati a. Ok. M pran nan tradiksyon, m konnen ki tradiksyon konn pa bon men

Elle était gardée comme esclave sexuelle. Ok. Li fè konprann ke pap la admèt ke pè yo, oswa moun ki travay nan nan koze Vatikan an, abize mè yo seksyèlman e konkeme yo kòm esklav seksyèl. Bon, m pa ka montre nou foto yon esklav seksyèl, men nou ka konprann ki jan bagay la ye. Sa vle di moun lan kenbe l, li abize seksyèlman. Li fè sèks ansanm avè l lè l vle e moun nan pa ka pale de sa. Apre sa, yo te konsa, il a dit dans ce cas son prédécesseur, le pape Benoît avait été contraint de fermer toute une congrégation de religieuses qui étaient maltraitées par des prêtres. Nou chonje te gen avan pap, avan pap sa, te gen yon pap yo te rele pap Benoît. Yo di konsa ke pap sa te oblije fèmen yon kouvan, jan nou konnen an Ayiti a. Paske te gen yon seri prèt ki te maltrete mè sa yo, yo te fè sèks ansanm avè yo. Èske nou konnen, èske nou tande bagay sa? Kote ke an Ayiti, nou pran pè yo. Bon, m pa, m pa di ke yo pa merite l. Nou pran pè pou gwo koze. Epi, kòm tou, chak moun gen bagay diferan. Men, tout moun an Ayiti wè pè tankou son moun ki dwat, ki la pre Bondye. Sa l di se sa. Epi n ap wè ke nan atik sa kote Pap la, Pap la ki se wo chèf grade a, ap admèt ke pè sa yo konn fè tenten sa yo. Antouka, an nou kontinye. Pap Benwa te oblije fèmen tout yon kouvan. Pou ki rezon? Paske yon seri prèt t ap abize de yon seri.

A di ki l kontinye. Legliz, bon, Pab la fè konprann ke Legliz t ap kontinye, pa t ap eseye rezoud pwoblèm nan, men pwoblèm nan toujou kontinye. Bon, pou moun ki pa t konnen koz de sa, Pap la, youn nan solisyon ke l te gen pou l te ka rezoud pwoblèm nan, se pou l te fè pè yo Nou konnen pè yo pa gen dwa marye, yo pa gen dwa fè sèks ansanm avèk, yo pa gen dwa, yo pa gen dwa gen madanm. Men papa te oblije te ta anonse ke li tap travay sou yon pwojè kote ke la li fè pè yo gen madanm pou yo te ka gen dwa fè sèks. Paske se paske yo pa gen dwa fè sa ki fè ya fè tout abi sa yo e nou jwenn pè kap abize. pitit fi moun, pitit gason, tout kalite de vye bagay ki gen rapò avèk sèks, nou jwenn pè yo k ap fè yo. Antouka, pa bliye kite kòmantè pa w pou di m kijan w konprann bagay sa paske le pli souvan an Ayiti nou ba pè yo yon enpòtans ke yo pa merite. Yon enpòtans ke yo pa merite. Paske bon, mwen menm fason ke mwen reflechi gen moun ki pa konprann mwen. Mwen m konprann nou sipoze gen Bondye nan vi nou, sa son verite. E mwen renmen Bondye, mwen krenn Bondye. Men, se pa paske mwen krenn Bondye pou m kite yon pè oubyen yon pastè fè sa l vle. Pa bliye avan tou ke pè a se yon èt imen li ye, li pa Bondye. Antouka, an nou kontinye avèk paragraf sa. An novanm dènye, Lòganizasyon Mondyal dè Relijyez de Legliz Katolik a denonse la kilti di silans e di sekrè ki lèz anpeche de seksprime. Nou konnen nan Legliz Katolik, se legliz ki gen plis sekrè nan mond lan. On bagay ka rive yo, Yap regle antre yo yo pa nan mete jounal yo nan pale ak jounal tout koze sa yo bon kòm se premye fwa pap la di koze sa men bagay la grav yo abize mè a mè yo e yo pa ka defann tèt yo pou ki rezon paske yo te prete sèman m pa konnen pou yo ka kenbe sekrè antre yo Antre legliz sa di moun deyò pa gen dwa rantre. Apre sa yo make, le komantè di pap vyen o milye de ka de long dire dabi seksyèl danfan e de jènòm pa de prèt de legliz. Men sa n tap di nou an. An Ewop, o Zetazini, pè yo abize timoun epi Jèn gason 15 an mèyo e bagay sa fè anpil skandal mwen te anvi di bagay sa se paske mwen menm m te lekòl nan lekòl kretyen sa vle di lekòl katolik bon m pa site non l la menm si se pa pè ke m te non menm si se pa yon lekòl pè men Ayisyen bay lekòl sa yo twòp twòp twòp enpòtans kote ke si pè a di yon bagay sou timoun nan, timoun nan gen tò dirèkteman. Yo pa kesyone pè a, yo pa kesyone anyen. Kesyon ke map poze tèt mwen, èske bagay sa yo pa janm pase Ayiti? Èske pè yo pa konn abize timoun yo seksyèlman an Ayiti tou? Pase bay sa ap pase tout kote mwen pa janm tande sa an Ayiti. Ilè etan pou yon moun ta fè yon ankèt sou koze sa. An nou tounen nan koze sa. Wè, child abuse, sex abuse, ok. Ok, ki sa pap la di? What did the Pope Francis say? Banm pran sa pap la di, pou m tradui l pou nou mot a mot.

Antouka, pap la admèt ke legliz gen yon pwoblèm. Nou konnen.